Hello guys hello koman nou ye bèl moun mwen yo koman nou ye bon m tounen bak m tounen bak an yon bèl videyo pou nou yon bèl vlog ki se e fèt kali happy birthday kali so m tounen bak jodi an la a yon ti bèl a yon ti bout vlog Ou konprann nan yon ti bout vlog so nap enjoy nan anivèsè Carly Carly ki pral fè li pral ane sa pral bal 5 ans ok jodi a se fèt li nap enjoy la so m deyò a la e m apèn rive bò Roselala men li poko konnen so. M te kontan, m te kontan anpil pase si m pa t vin nan fèt la li t ap manke m kanmenm pase li ban m cho kanmenm pase m pa t gen tan, m pa t gen tan pou m te pase vin nan fèt la men m te gentan achte kado pou Kali so men m oblije ba l prezans mwen jodi an la e ke sa fè m plèzi pase m pral fete ansanm avèk ti kouzin mwen dakò m pral fete avèk ti kouzin mwen. So, e m pral antre anndan la kounya la, epi m pral antre anndan la. Epi m pral fè nou konnen ke, so, ou konnen, bay sa yo, m ap fè yon ti poze l pase nou konnen l pa lojik pou w ap montre adrès ou. M ap fè yon ti poz li epi m ap tounen a toutalè. Dakò? Ret branche.

Bon konya la mwen andan kay la konya mwen andan kay la nou ka wè la mwen andan kay la so mwen andan kay la m apèn rive la ok so m gon yon bèl zanmi m la yon bèl blòd mwen la ki ap enjoy ansanm avè m n ap kole yon wonm e 5 etwal ok e m gen yon bèl blòd mwen ansanm avè m la nèg la kay mwen n ap gade la ok 5 etwal n ap kole yon ti wonm 5 etwal la men boutèy la la ok se konsa n ap pase montre yo 5 etwal la. Sa e 5 etwal la ok nap koule yon ti grog so Kali vin di moun yo hi koman nou ye m avek Kali la pale a moun yo Kali salye moun yo hi di jodia se fèt mwen ou mèt di sa an anglè. Di sa an anglè. Di sa. Pale pi fò. Yeah. Li di jodi a se fèt li. Ok. Jodi a se fèt li. M vin bal love la. M pot kado a pou. Wè. M poko ka baw kado a. M ap baw sipriz avan. Ok. Trankil. Dakò. Styling Ok E se konsa E ke Kali Pot kado a pou li Li annik wè kado a nan menm Li annik wè kado a nan menm Li poko vle kòmsi lage kado a Li gentan kenbel paske li gentan konnen e pou li m pot kado a Ok So Se konsa m pral montre nou dekorasyon an. M pral montre nou dekorasyon an. Um, ok. What's up, bro? I'm fine. Yeah. Ruben, best. Yeah. Yeah. Um, so, sa se dekorasyon m pral montre nou la, men avan tou m pral fè nou fè konesans ansanm avèk. Konesans yo pa konnen?
Ansanm avèk. Non, yo pot ko wè ou, yo pot ko wè ou. Ya avèk Rose la m apèn avèk Rose lan ok ya se konsa nap fè yon bèl ti bout vlog se konsa jan nou wèl la so m te kontan wèl kanmenm li te manke m ok m pap ba nou manti li te manke m pase m te manke w ou te manke m nap fout manje la ya ok goute yon chicken nan Rose ap pale ansanm avè nou bon ya jodi a se fèt Kalie guys so map fè fèt pou Kalie m kontan neve m vin selebre avè m tout. Fanmi ap vin selebre vin sipòte premye pitit fim jodi a se fèt li so m fon bèl ti dekorasyon bèl fèt pou li 5 ans men nou si devan kap fèl 5 ans but nou fèl fèt la jodi a paske jodi a tout moun off so.
Ok se konsa guys. Mwen kontan anpil, mwen kontan pami yo pase sim pat la prezans mwen tap manke yo kanmenm pase gen gen bagay mwen t pou fèl so m pral moutre nou koman koman sa ye tou piti sa se vyann ok lap yap kawòt pase yo sa se tchikin kap boukannen ok la aprè sa mwen pral moutre nou.

Kounya m pral montre nou ti dekorasyon yo, bèl dekorasyon, dekorasyon yo vrèman nice. Se konsa nap enjoy nou ok, konsa nap enjoy nou. Bèl ti fèt nap enjoy avèk Kaly, jodi a fèl 5 an, nap enjoy ansanm avèl. Donk pwofite swiv vlog la. Pase vlog la vreman nice ok li gen anpil bel bagay ladann anpil bout bagay kap fet la ok bel ti fet nou ka ap gade la pou nou we e pou nou we bel dekorasyon fotol sou li avek tout nonl ok menm lot kado yo tou bon li vreman nice bel ti bout fet bel ti bout fet se nap gade la nap we. Li make ka li epi foto l sou li. Epi si nou bezwen enfòmasyon tou pou pil bèl dekorasyon sa yo tou nou ka pwofite kontakte nou n ap ba nou plis detay sou sa yo. Moun ki fè dekorasyon yo osi ok yo gen nimewo telefòn yo n ap ba nou l si nou vle. Bèl ti bèl ti fèt epi map fè bèl ti bout vlog pou nou ok nap profite gade anlè a la pou nou wè tou gade byen ok pil bèl bagay kap fèt m kontan anpil m kontan anpil m la ansanm avè yo ok. Pil bèl bagay pil bèl bagay kap fèt la mezanmi swiv vlog la jiskaskil fini ou menm ki poko abone tou profite abone avèk chanèl la ki se Roben Best officiel ok al sipòtem sou tout rezo sosyo yo sou tout rezo sosyo yo se Roben Best officiel al banm love la silvouplè al banm love la mezanmi bèl moun mwen yo nou konnen m renmen nou ya ou konprann epi e ke Junel pral pale avè nou.
Ya jan nou nou la wi.
Ok. Na poze na boule vyann. Wi wi vyann ap boule. Nap travay la wi. Ya ya ya ya. Ok mèsi anpil mèsi anpil fout fwenk. E nou ka tande l nou ka konnen fout fwenk ok. Mari Rose mari matant mwen. E ke. Jodi a fè m plèzi pou m fèt ansanm avè yo, sa son fyète li ye pou mwen. Pase m te gen difikilte m pa tap vin nan fèt la men kanmenm fon sakrifis m oblije vini pase m pat gen tan devan m e ke mwen kontan anpil mwen kontan anpil. Sa ou fout frenk dèyè la lap boukannen vyann lap bay vyann ok lap bay vyann jan nou tande a youtubè tou fout frenk ok si nou poko abòne ansanm avèk chanèl li a tou pwofite al abòne avèk chanèl li a. So al bal love la fout frenk. Moun ki poko pase m konnen anpil moun konnen fout frenk anpil moun abone avek fout frenk e sak poko fel yo al sipote l ok so se konsa se konsa se konsa guys so se konsa pil de kourason dèyè a li fem byen li vreman nice.